8 jiyè 2026 se gen anpil pri m pral pataje ansanm avèk nou bèl fanmi santi bon m yo e sitou sou zafè de desizyon e ana seryès pral pran ki sa moun ki anba tps ki gen kat travay de 10 jiyè k ap vini la ki sa moun sa yo ta dwe fè gen aktyalizasyon oubyen lòt update. Nou pral pataje ansanm avèk nou. Mezanmi! Konpayi sa a se Kleinmans Foods, youn nan pi gwo konpayi vyann nan peyi Ozetazini anonse yo pral voye anviwon 400 ayisyen ale akoz de tps k ap koupe a. Sa vle di si Ana Sereyès pa pran yon desizyon ki kapab sòti, mezanmi antrepriz yo kòmanse ap rele anmweyy pou kantite de ayisyen k pral kite Anbyen, antrepriz yo pral fè gwo fay nan peyi Lèzetazini. Gen aktyalizasyon n pral pote wi, gen update, prete men kout ou. Administrasyon Trump lan gentan kòmanse itilize aksidan an truck driver ayisyen ki te lakoz le mesye lapolis nan peyi Lèzetazini ki te pèdi lavi l lan. e ke administrasyon ta ranfòse kanpay anti imigran ayisyen yo, nou pral tande kisa ke DHS gentan sòti sou bagay sa. Nou sonje m te pataje enfòmasyon sa avèk nou, jèn òm sa ki te fon aksidan, bon te machin te eksploze, te gon polisye te menm tou arive pèdi lavi l. Eske w konprann? Bon te nou pral tande kisa ke administrasyon gentan pran sa la, kisa l gentan di. Nou pral pote plis aktyalizasyon sou dosye sa a, prete men kout ou paske gen ti koze pou n ka pataje ansanm avèk nou. Dam sa anba kòd paske l vòlè 6600 dola pou yon kliyan an nan otèl Trump lan ki t ap travay nan peyi Lèzetazini. Bèl dam sa n ap gade la, m pa konn si s on pon ayisyèn li ye, antouka nou pral tande ki sa k sòti sou desizyon sa a, bòt li t ap travay nan otèl. e Trump International Beach but ebyen Donald e anndan otèl sa ta sanble ke gon kliyan ki vini anndan otèl lan gèlè te gon kach 6500 dola ebyen dam nan gèlè li prete kòb lan ou konprann li prete kòb lan anben yo metel anba kòd nou pral tande plis update sou de sou dosye sa se prete men kout ou pou kapab tande plis ti update Konsènan 2 dam sa gen koze n pral pataje wi Mezanmi ti dam sa nap gade ansanm avèk mwen la Ti dam sa nap gade avèk mwen la li rele Slanda François Li ale la Russie Sak soti sou demwazèl sa pandan l te rantre la Russie Sanble ke imigrasyon la Russie arete l yo mete l nan prizon depi an 2025. E manman an ap pale lap mande sekous demwazèl sa son ayisyèn ke li ye paske pifò nan ayisyen yo ap pote sekou pou yo kapab wè kòman yo kapab jwenn demwazèl sa ki nan prizon nan peyi lawisi yo aretel san kondisyon nou pral pale wi enben daprè enfòmasyon ki tonbe sou demwazèl sa. Ebyen demwazèl la ta sanble ke li disparèt manman pa ka konnen ki kote demwazèl lan li fè nan peyi la Russie. Se pa de sekou manman ap mande la, nou pral tande kòman demwazèl sa li fè rantre nan peyi la Russie, e manman l ki janl rele, ki laj manman l e n pral baw tout update yo sou demwazèl sa. Kisa kap pase la Russie la? Ebyen gen ti koze wi nap pataje ansanm avèk nou. Etazini lanse nouvo atak sou peyi Iran je 7 jiyè ki sot pase ki se te yè a la a e ki ka chavire bagay ke yo te gen antre yo menm sitou lapè ki te gen antre Etazini avèk Iran. Etazini gentan lanse nouvo atak la sou peyi Iran, ou konprann sa m di w la, nou pral tande kisa Etazini di, rezon k fè yo fè atak sa, pandan se tan gen yon lapè, yon akò de pè ki te gentan deja siyen antre Iran avèk Etazini. Gen ti koze wi, prete m ekout ou, paske n pral pataje. Ban m kite yon salitasyon non. Paske l enpòtan pou mwen. Mwen vle salye w mon ami, mwen espere w trè byen avèk Jezi Kris. Ou deja konnen l, non pa m se frè Rod, sa se bèl fanmi santi bon m yo. Non pa m se frè Rod deja, nou konnen l deja, men ou menm ki fèk parèt, tande m byen, non pa m se frè Rod, meyè fason ke w ka sipòte m avèk travay sa a, gade anba video a pou yon ti kote ki senpleman make sabòne oubyen subscribe, w ap just klike sou li. Imedyatman w fin klike sou li, YouTube ap ba w ti klòch notifikasyon. Wap jis klike sou ti klòch lan senpleman retire l sou pèsonalize epi mete l sou tout. E pwochèn fwa ke mwen kapab lanse yon grenn videyo ap se kapab grenn benefisyè kap gen pou resevwa notifikasyon a savwa de YouTube. Mèsi anpil sa fèm plezi jodi a ki deja Mèkredi e 8 Jiyè 2026 lan. Bat mwen salye nou tout an jeneral kelke swa pozisyon jeyografik ou atravè peyi Lèzetazini. ou byen a travè de mond lan, ou menm ki an Ayiti kap tande m, mwen voun salitasyon trè spesyal pou w paske w merite sa, nou pap travay sèlman pou peyi Lèzetazini, nou travay pou nou tout sitou lè Ayisyen, lè Ayisyèn yo kap tande m a travè de mond lan. Antouka mèsi anpil sa fè m plezi m deja swete w byenveni, rale ti chèz ou, ou deja konn abitid lan deja. Rale yon ti bidon dlo epi rafrechi kè a, nou pral pale. Jounen an long, bagay yo anpil. Ann tande! Bon, anvan m rantre nan enfòmasyon, nou konnen m toujou renmen fè sa, souvan m toujou ap fè sa, salye kèk fanmi ki kite kèk grenn kòmantè. Men kòmantè yo anpil wi, men ou konnen, m ap rive sou yo. Ou konnen se afè pa m nou ye, se afè pa m, se tout afè nòmal mwen. Gen kèk grenn kòmantè ou pa ka kite yo pase konsa. Hein? Ou pa ka kite w pase inapèsi. Èske w konprann? Tande m byen, mwen gen zanmi sa ki rele Leclè Leonel. Li di, Frè Wood, Bondye beni w. Sèlman ou menm mwen tande nan enfòmasyon k ap bay sou rezo sosyal yo. Ou pale klè, ou pa bay manti. Ou te e ou se yon bon pwofesyonèl nan sa wap fè a e ou toujou mete Bondye devan nan tout bagay wi se sa wi frè pam nou menm ki oditè oditè oditris kap tande ou nou pa ka peye ou men Bondye nan amou li kapab pase swaf ou an abondans waw gadon texto. E Leclerc Leonel ah texto sa bon wi mèsi anpil mon ami mon frè sa fèm plezi anpil e se pou Bondye beni w domaj ou pa kite ki kote wap swiv mwen non m wè tout tout moun yo souvan ap dim se Florida piga e Florida w ye non piga e Florida w ye non Leonel antoulèka wa kite ki kote wap swiv mwen sa fèm plezi pou m te twouve grenn texto sa e se pou Bondye beni w nan amou li tou. E se pou l beni w an abondans. Se pou l pase swaf ou tou tande. Se pou l pase swaf ou tou o non de Jezi Kris de Nazarèt. Fanmi m, kite yon grenn kòmantè pou mwen. Frè Wood ap salye w. Ou konnen se afè pa m nan ye. Mwen gen zanmi sa ki rele Berlinda. Li di, Amen, Frè Wood, mwen t ap rann, mwen t ap renmen patisipe nan chanèl priyè ou gen pou w fè paske dosye m nan sistèm nan gran e dosye m nan nan sistèm nan Gran Bondye avèw, gras Bondye avèw, avèw e tout fanmiw. Mèsi anpil fanmim pou grenn texto sa. But pa gen pwoblèm, lè map kòmanse avèk priyè yo, map gen poum anonse nou sa, imedyatman map kòmanse, map gen poum anonse nou sa, m te di nou sa deja, m renmen e pale ak rezèv e m renmen pale avèk anpil e presizyon tou. M renmen pran anpil presizyon de sa map di. Ou konprann sa m diw lan but e. Priyè ap kòmanse e lè Ana Seyès fin pran desizyon sou ti pyès Ayisyen an. N ap tann dènye desizyon k ap pran epi n ap rantre nan sou zafè de priyè. Mwen gen zanmi sa ki rele Wendy Cator. Li di bon travay frè Wood, ke Bondye toujou kontinye beni ou ak fanmiy ou pou bèl travay sa w ap fè a. Jodi a m li 3 kòmantè, se pa souvan, epi se pou la premye fwa m li 3 kòmantè. Men antouka, bèl fanmi m, Wendy Cator, ke Bondye beni w, ke gras Bondye kouvri w. Bon! Antoulèka an nou rantre nan enfòmasyon paske m pa vle twòp bagay but mwen vle rantre anndan manman enfòmasyon m pral pataje ansanm avèk nou la. Tande m byen, tande m byen silvouplè. Konpayi sa a li rele Clemens Food Group. Sa se yon konpayi ki pi gwo konpayi nan peyi Lèzetazini, but se yon konpayi de vyann ke l ye. Yo anonse ke yo pral voye 400 Ayisyen, 4 e pa 400 mil non, 400 Ayisyen tounen ki tap travay nan e nan konpayi sa. An nou fon ti tande ki sak sòti de plis sou gwo desizyon sa konpayi sa deside pral pran. Si. Yon move desizyon ta sòti apati de 20 k ap vini la a. Gwo kesyon ap leve nan Michigan. Gen rapò ki fè konnen anviwon 400 e travayè ayisyen nan Clemens Font Group ka pèdi travay yo apre chanjman ki fèt sou tps lan. Si sa rive, se pa sèlman plizyè santèn fanmi ki ka pran yon gwo kou, men konpayi an menm ka fè fas ak yon mank travay ki kapab afekte pwodiksyon li yo tou. Dosye a relanse yon gwo deba Ozetazini, èske retire tps lan ap pwoteje e ap pwoteje sistèm imigrasyon an jan kèk moun di? Oswa èske sa pral frape ekonomi an epi mete anpil biznismann ak fanmi yo nan gwo difikilte? Tande m byen silvouplè. Konpayi sa se pi gwo konpayi nan peyi Lèzetazini k ap bay vyann. Li rele Clemens Foods Group, sa se non konpayi an ke l rele nan peyi Lèzetazini. Konpayi sa anonse ke yo pral voye 400 Ayisyen retounen akoz de desizyon. Yo komanse ap plenyen an menm tan, yo mande lè tout ayisyen sa yo, yo retire yo lè yap travay kote yap travay lan, kisa k pral pase? Eske sistèm imigrasyon an, eske l pral plis elve? Eske mou, eske kote ke ke nou te bay ayisyen sa yo travay, eske nou pral jwenn moun ki ka fè travay sa yo pi byen ke ayisyen yo kap fè anndan antrepriz yo oubyen konpayi yo? Eske yap ka fè yo? Se gwo kestyon sa yo kap soulve nan peyi Lèzetazini sou dosye sa. Donk, vreman vre, nap pataje avèk nou pou n di w men ki sa k tonbe, men ki sa k tonbe. Men nou deja konnen dosye a deja nan men Ana Series, se pa move desizyon kap ka pran sou dosye sa. Gen anpil nan nou ki ka di, nou ka tande lòt enfòmasyon ki ka di, bon, Ana Series, jan m wè a la, Ana Series ka pran desizyon ki ka sòti an favè administrasyon an. Ou ka tande lòt enfòmasyon ki ka di w sa. Men mwen menm. M kanpe dè sa m di w lan, li enposib pou Anaseres la pran yon desizyon k ka sòti an favè administrasyon an. Èske w konprann? But, m pa konn ki kote administrasyon an pral avèk desizyon an ankò, lè yo fin pran desizyon an. M pa konn ki kote l pral avè l, paske dènye enstans lan se Lakou Siprèm ke l ye. M pa konn si se gwo ponyèt, oubyen si se yon lwa l pral mete jan w wè l bezwen pou l etire katòzyèm amandman an. Sa vle di, wè, wè jan m di w li an, ou pa konn ki sa k kapab vin, vin pase. Paske imedyatman Lakou pi ba fin pran desizyon, Talè w ka tande l di konsa, bon, nou, Kongrè ameriken an, degaje nou la pou n vin avèk yon pwojè de lwa pou n retire tps lan san Lakou pi ba a pa asepte, san e Lakou Siprèm pa asepte. Sa vle di ou pa konn ki sa k ka rive. Men de tout fason, Lakou pi ba fin pran desizyon an, pa bay tèt nou pwoblèm. Nou deja gen yon tps de twazan k ap dawonlòd anndan Sena a, se tann n ap tann. Sa vle di wes tout sam dou yo e an reyalite Dana tchuup ka vin avel imedyatman kou si e Anasyèz fin pran desizyon talè wap tandel dou bon e tout repiblik yo degaje nou la vin avek yon pwojè de lwa menm jan yo fel avek e e 14 zyèm amandman pou yon ti moun ki fet nan peyi lèzetazini pa kapab gen sak rele dwa sitwayènte a wèl bezwen retire bagay sa. Bat talo ka tedel dou bon vini la nap fè tande tout republik yo reyini la gade projè de lwa sa an votel pou l ka pase epi pou n retire sak rele tps lan sa vle di son bagay ki nan tèt misye gon hèn kont tps fòk li retire tps se sak nan tèt li bat ebyen tande m byen lap kaziman enposib menm ke l ta vin avèk projè de lwa paske gen anpil republiken ki gen tan kanpe ki entèdi. Donk, menm ke l ta vin avèk pwojè de lwa, li pap fasil pou l pase paske gen tan gen twòp repibliken ki gen tan kanpe yo mete yon entèdiksyon sou zafè de dosye ti pyès sa ki ta dwe kanpe a. Yo vle pou kanpe a, yo gen tan mete yon entèdiksyon. Sa vle di li pral kaziman enposib. Vrèman vre, fòk mwen kapab di w sa paske nèg sa se konsa l ye. Ou kapab wè talè lè ANACS vin pran desizyon l di w bon m ap vin pwojè de lwa sa. Men m ap di w sa, deprè m fin di w yon bagay se klè, kaziman enposib, l ap difisil pou l ta arive pase aprè desizyon Ana Serres te pral pran. Bon, daprè jan yo anonse la, yo fè konnen ke yo pral voye 400 ayisyen retounen si pa gon bon desizyon ki kapab arive pran sou dosye sa a. An nou rantre nan lòt enfòmasyon n pral pataje de plis ansanm avèk nou. Dam sa anba kòd nan peyi Lèzetazini paske l vòlè 6500 dola pou yon kliyan nan otèl Trump nan peyi Lèzetazini kote l t ap travay lan. An nou fon ti tande ansanm avèk mwen. Sa se otèl lan n ap gade avèk mwen la, sa se otèl Trump lan ke n ap gade ansanm avèk mwen la. Dam sa li vòlè oubyen li kidnape 6500 dola pou yon kliyan ki te vini nan otèl lan ke l t ap sèvi. An nou tande avèk mwen. Yon anplwaye nan Trop International Beach Resort te arete samdi apre lapolis akize li deske li te vòlè 6,500 kach nan chanm yon kliyan, pandan kliyan an t ap asiste yon match koup di mond fifa vandredi. Dapre depatman lapolis Sunny Isles Beach, li rele Monica. Le Leticha, li rele Monica Leticha ki gen 33 lane ki rete Miami Gardens. Selon rapò arestasyon an, viktim nan te di li te kite yon ti sak ren nwa ki te gen anviwon 6,500 dola, tout an biyè 100 dola, sou yon tab nan chanm otèl li an avan li te ale gade yon match foutbòl. Jou sa Ajantin te bat Kap Vèt nan yon match koup di mond ki te jwe nan Miami Gardens, lè kliyan an tounen epi li tcheke sak lan nan de men li remake tout lajan te disparèt. Li te fè yon plent bay lapolis pandan ankèt lan e. Detektif yo te egzamine videyo siveyans otèl lan ansanm ak dosye kat aksè anplwayè yo. Rapò a moutre Rapò a moutre ke dam nan te itilize kat aksè travay li pou antre nan chanm kliyan an anviwon 6 è 11 PM. Vandredi pandan kliyan an pat ladan l, tande m byen silvouplè, sa vle di li itilize kat kliyan an, li rantre nan chanm nan epi li pran kòb la nan vandredi ki te nan vandredi nan 6 è nan 6 è 11 PM. Ankèt la moutre tou e dam nan pat gen okenn responsablite pou netwaye oswa antre nan chanm sa a kòm pati nan travay li. Lapolis te arete dam nan epi mennen li nan depatman lapolis pou poze l kesyon. Daprè rapò a, dam nan te renonse ak dwa Miranda li yo epi li te patisipe nan yon entèvyou yo te anrejistre l. Pandan entèvyou an li te fè. E pandan li t entèvyou an, li ta fè kèk deklarasyon ki sanble rekonèt yon pati nan sa yo akize l la. Men detay deklarasyon yo pat pat pibliye nan rapò piblik lan. Rapò a pa presize si lapolis te rekipere nenpòt nan lajan yo, yo di dam nan li menm. Li te vole nan hotel Danal Jetion plan. But sa mwen menm tap swiv, m tap gade pou m wè eske dam sa son ayisyèn li ye. Paske m pa fin kwè ke Donatio pral anplwaye ayisyèn nan travay li, ou konprann sa m di w lan, nan hotel li. Sa a kaziman enposib. Sa m te di fò m gade pou m wè eske dam sa son ayisyèn li ye. Yo pa bay dorijin ni, yo pa bay kiyès li ye. M plis kwè son amerikèn pou li ye, ou konprann. E menm yo menm nan. Ebyen tande m non mezanmi. Dam sa nap gade avèk mwen la Li rantre nan yon chanm Kote l tap sèvi yon kliyan Anndan chanm dam sa rele Monica E li genyen laj de 33 lane Li rete nan Miami Gardens Selon rapò ke arestasyon ke yo fè a, yo di viktim nan te di li te kite yon ti sak ren, sa kiyès ki viktim nan dam ke yo pran kòb li an, li te kite yon ti sak ren nwa ki te gen anviwon 6500 dola, tout se te an biyè 100 dola, sou yon tab nan chanm otèl li an avan li te ale gade yon match Foutbòl kote Ajantin t ap jwe avèk kat vèt. Lè kliyan tounen epi li tcheke sak lan, nan de men li remake tout lajan te disparèt. Li te fè yon plent bay lapolis. Pandan ankèt lan, detektif yo te egzamine videyo siveyans otèl lan ansanm ak dosye kat aksè anplwayè yo. Rapò a moutre dam nan te itilize kat aksè travay li pou antre nan chanm kliyan an anviwon de 6 è 11 nan PM anviwon de 6 è 11 PM nan vandredi pandan kliyan an pat nan chanm nan. Ankèt la moutre ke dam nan pat gen okenn responsablite pou l ni netwaye Oswa rantre nan chanm kliyan an kote li menm li t ap travay lan. Sa vle di dam nan li menm li antre, li pran yon kat aksè. Kat aksè a, sa vle di kat yo ba li aksè pou l rantre anndan chanm nan. Menm ke dam nan li menm kle l ta nan men l, li ta sòti, ebyen li gen yon kat aksè nòmalman l ka pase kat lan nòmalman epi l desann. alèz epi lap antre nan chanm nan enben sak tonbe la dam nan genlè antre nan chanm nan Monica rantre nan chanm nan se li menm ki se anplwaye a li rantre nan chanm dam ki se kliyan an li vòlè 6600 dola e 6500 dola ameriken vèt kou pye pwawo nan peyi lèzetazini. Se janm tande a sa vle di ke dam nan rantre anndan chanm kliyan an. kote l pa t gen aksè pou l te rantre nan chanm nan ni netwaye, ni al gade okenn anyen nan chanm nan, ebyen li te gen yon, li pran kat siveyans lan, li pase, li rantre anndan an, e kat aksè, ekskizemwa, li pran kat aksè de travay li, ebyen li itilize l pou li kapab antre nan chanm kliyan an anviwon de 6 è 11 PM nan vandredi. ki sot pase la. Pandan yo fè konnen ke kliyan an pat menm nan chanm nan, ankèt la moutre tou dam nan pat gen okenn responsablite pou ni netwaye oswa rantre nan chanm nan sa kòm kòm yon pati nan travay li. Lapolis te arete dam nan epi mennen li nan depatman lapolis. pou yo poze l kestyon sou zafè 2 kestyon sa nan Miami. Bagay yo anpil, bagay yo vrèman konplike, dam sa pran kòd, se jan n tande a paske l vòlè anviwon de 6 mil 500 dola ameriken, but eh men ala moun gen je kale tou papa, ou antre n on sak, n on ti sak nwa ou jwenn 6 mil 500 dola ou pran tout, men sa son djab ki nan tèt moun nan mesye, pou w antre anndan on chanm ou jwenn 6 mil dola. Hein? Ou jwenn 6000 dola ou pran tout. Ou pran tout kòb lan. Èske ou konprann? Li pran tout, li pa kite yon goud. Dam nan fè konnen tout kòb yo se te an dola, bon dola ameriken an, sa vle di bon dola Donald Trump lan. Èske ou konprann? Bon bon jan dola Donald Trump lan ke li te ye, ebyen dam nan arive. Sezi 6 mil dola ameriken nan yon otèl ki se otèl Trump International Beach Resort. Bon, yo te arete dam nan ki se samdi, ebyen lapolis fè konnen ke vrèman vre yo pa jwenn okenn anyen ki idantifye vrèman. Kote kob lan pase men yo aretel yo pozel kesyon yo jwenn li vreman vre dam nan li koupab li pran kob la an nou rantre nan lot enfomasyon n pral pataje de plis ansanm avek nou lot enfomasyon nap pataje de plis ansanm avek nou pi red dam sa nap gade ansanm avek mwen demwazel sa nap gade avek mwen la demwazel sa rele slanda franswa. Tande m byen, li rele Slanda Franswa, manman li genyen apeprè de 56 an. Dam nan rele, ti dam nan rele Slanda Franswa e manman li menm li rele, e, manman li menm li rele Mari Anj Franswa ki gen 56 an. Bon, tande ki sa k sòti de demwazèl sa a. Demwazèl sa a genlè al Lawisi. Epi yap chèche demwazèl lan yo paka jwenn li sa vle di yo pa konn kisa ke yo fè ansanm avèl dam nan ap mande sekou ki kote pitit li pase nan peyi e la russi an nou fout ti tande kòman bagay sa te pase e kijan bagay yo ap dewoule anviwon yo te metel nan prizon sa vle di yo aretel yo metel nan prizon mwen te remake li te pat li pat byen ditou li tap soufri san rezon toutan. Li tap souri san rezon toutan, se Marie Ange ki se manman l ki rakonte pandan lap viv yonn nan pi gwo eprèv nan lavi li. Daprè mwa novanm 2025, mwen pa gen okenn nouvèl Slanda, yonn nan zanmi li yo di. Li pa wè l ankò epi lè sa a nan prizon Kaso Pobo. Nimewo 12 la, Yo mande pou yo Yo mande pou yon avoka prezan pou nenpòt moun ka wè li, Marie-Ange esplike, Mwen pa konnen kijan pitit fi mwen an ye, alòske li malad, li di anpil avèk anpil tristès. Malgre sitiyasyon difisil sa deja konnen piblikman jiskaprezan efò diplomasi ayisyen an pou ede Slanda sòti Nan prizon epi retounen poko bay okenn rezilta. Tande m byen, sa vle di demwazèl sa ale Lawisi l al etidye. L al etidye Lawisi, enben sistèm imigrasyon peyi Lawisi arete l. Manman ap esplike ke depi an 2025, novanm 2025, li pa gen okenn nouvèl de pitit li an. Tande m byen wi. Li pa gen okenn nouvèl de pitit li an e sak pi rèd lan, li di joul te gen chans poul te pale avèk demwazèl lan, lèl rele demwazèl lan demwazèl lan ap ri san rete e kòmsi son moun ki distrè e kòmsi son moun ki pran ti farin lan èske ou konprann sa vle di lap ri san rete but li di paske manman konnen kòman pitit li an reyalite se pat konsa kel te ye. Epi lè l ap pale ansanm avèk li se ri se ri, ri ri tankou yon djèdjè, tankou yon egare. L ap plede ri, ri ri, ri. A vle di ri san sans. But, ebyen y ap fè tout demach pou yo wè kòman yo kapab mete demwazèl lan deyò men jiska mentnan manman an fè konnen ke yo pa gen okenn nouvèl de demwazèl lan kote li nan prizon nan peyi Larisi nan ka Sopobo nimewo 12. Yo mande pou yon avoka prezan pou nenpòt moun ka wè li. Marie Ange ki se manman l ki gen 56 an, demwazèl la ki gen 31 lane, manman an ap esplike ke mwen pa konnen kijan pitit fi mwen an ye alòske li malad, li di sa di anpil avèk anpil tristès Li pa konn ki sa ke li menm li dwe fè. Sa vle di demwazèl la al etidye la Wisi, ebyen yo arete l, yo arete l jan n tande a, sa vle di yo pa konnen ki kote demwazèl lan ye, pa ki kote li ye nan peyi la Wisi. But, an nou rantre nan lòt enfòmasyon n pral pataje ansanm avèk ou ankò. Bon, mesye sa n ap gade ansanm avèk mwen la, sa se jenòm sa ki te fè aksidan. ki te frape yon pol e ki te frape ak yon machin but se te yon truck driver ke misye tap kondwi e misye frape ak yon machin, machin nan eksploze li pran dife, te gon polis polis nan li menm li te anba dife a yo e asistan sekou sekouri yo, yo kouri vin pran polis la malgre yal lopital avèk li men polis lan sa pat anpeche poul te pèdi lavi li ebyen. ADHS oubyen Administration dans Nature Plan yo itilize bagay sa ki pase pou yo kapab fè kanpay anti anti ayisyen yo an nou fon ti tande kòman bagay sa li menm li tonbe e ki sa DHS di sou dosye sa men sa DHS poste sou paj ofisyèl yo sou dosye aksidan ki te koze lanmò yon polisye Etazini. Chofè kamyon ayisyen sa a ki te antre nan peyi an ilegalman epi li te jwenn yon lisans kondwi komèsyal ki se CDL nan eta Machachosèt te frape epi touye yon ajan lapolis leta Pennsilvanya. Michael Bond, sa se non jèn gason an, Michael Bond, imigran ilegal lan te devye machin nan pou l al sou bò wout lan epi li te frape ajan Michael Michael pandan ajan an t ap fè yon enspeksyon woutim sou yon machin komèsyal administrasyon Biden nan te otorize Bon antre nan peyi an 2024! Avèk yon estati espesyal pawòl nan mwa jen 2025, otorizasyon sa a fini men Bond te refize kite peyi an. Trajedi sa pa dwe janm rive! Nou gen yon panse spesyal pou fanmi, zanmi ak moun ki te pwòch ajan an ki se ajan ki pèdi lavi l nan ensidan ki te pase Pennsylvania a. But, tande m byen, nou genyen DHS ki pran dosye sa a, yo fè kanpay anti Ayisyen. Sa vle di sou dosye ki pase a, pou yo wè kòman yo kapab mete do Ayisyen atè de plis, pou n pa jwenn tps. But nou sonje ke te gon ensidan ki te pase e plis ke se te yon ayisyen ki te fè ki te pase nan ensidan sa a, ayisyen ki te pase ladan nou yo pat di anyen. Yo pat di anyen. Men plis ke se yon blan ki pase nan ensidan an, ebyen m garanti nou bagay yo pap dous pou nou paske se yon blan ki pase ladan. Si se te yon ayisyen ki te pase ladann ou ta p wè yo tap pran pawòl lan yo tap metel anba yo pa tap di anyen sou li men pliske son blan ebyen yo itilize dosye sa pou yo wè kòman yo kapab mete ou menm ki se ayisyen atè bon yo fè konnen ke bagay sa pap janm pase ankò sa vle di ou pa konn kisa ke yo pral fè de plis bon yo itilizel kòm yon anti ayisyen yon konpay yon kanpay anti ayisyen pou yo wè kòman. Sou zafè de tps lan, kòman pou n pa jwenn tps? L ap kaziman enposib menm ke nou itilize dosye sa a, men li kaziman enposib pou n ta kapab di Ayisyen p ap ka jwenn tps nan peyi Lèzetazini. Sa enposib. But, ebyen DHS gen tan itilize l la, yo fè konnen ke chofè kamyon sa a ki se yon Ayisyen, yo di se Biden ki te rantre l, li te antre sou administrasyon Biden nan, te otorize Bond, ki se Mickael Bond antre nan peyi a an 2024 avèk yon stati spesyal pawòl nan mwa jen 2025. Otorizasyon sa yo fè konnen li te fini, men Bond te refize pou li te kite peyi an. But, enben pliske trajedi sa k vin pase la a, Yo fè konnen ke Nou menm nap tou di nou sa, sa pap janm rive an nou sa pap janm rive, nou gen nou gen yon panse spesyal pou fanmi, zanmi ak moun ki te pwòch ajan ki arive viktim nan ensidan sa k te pase nan Pennsilvanya. But DHS fè konnen ke sa pap janm rive ankò, nou pa konn ki sa ke yo pral fè de plis sou dosye sa, men nap rete enfòme de plis. pou n kapab konnen ki sa yo pral fè. Rete enfòme. Bon, mezanmi, sou dosye Etazini avèk e Iran, bagay sa pase, li pran yon lòt fasèt. Li travèse nan yon lòt faz kounya, sa vle di antre 2 peyi sa yo pou ta jwenn yon akò pou gè sa ta sispann nan, m wè l kaziman enposib jan m ap gade la. Paske antre 2 peyi sa yo te gen yon akò pou gè a te fini, Iran te mande 300 milya de dola pou rekonstwi Iran, but sanble ke Etazini te deside vreman vre pou yo bay li men se pa peyi Etazini kap bay li se plizyè lòt peyi ki pral mele ansanm pou yo te bay lajan sa, m te pataje enfòmasyon sa avèk nou deja. Kounya la a pliske akò sa a yo te gentan byen sinye l, ebyen avanyè pliske yo t ap fè e yo t ap voye Gid Siprèm ke ou konnen Etazini te voye ale a, ebyen apre ke yo t ap fè, apre yo t ap voye Gid Siprèm nan ale, ebyen ann tande avèk mwen kisa k tonbe sou konsènan de dosye sa a kòman Etazini tire misil nan peyi Iran. Ann tande. Etazini lanse yon nouvo atak sou sid Iran yè ki se te 7 jiyè 2026 lan. Sa ki ka gen yon, sa sa ki ka gen yon lòt fwa ankò e negosyasyon yo ki te an poz pou kestyon feneray ansyen gid siprèm nan. Selon sa lame ameriken an fè konnen, atak sa vini se pa e se aprè ke Iran te frape kèk petwòl nan detwa Dòmoz lan pandan yo t ap travèse. Sa vle di se poutèt sa, Etazini fè konnen ke yo tire misil lan nan sid peyi Iran, yo bonbade plizyè bagay pou Iran apre ke yo t ap fè fineray ansyen Gid Siprèm nan ke nou deja konnen Etazini avèk Izrayèl yo menm yo te pran. Donk Etazini tire misil nan peyi nan peyi Iran nan sid Iran an bon jedi e nan sid Iran yè ki se te 7 jiyè 2026 lan ebyen eh ameriken yo fè konnen ke selon sa k sòti ameriken fè konnen atak sa vini se apre ke Iran te frape kèk petwolye nan detwa Dòmoz lan pandan yo t ap travèse sa vle di pandan Etazini t ap travèse nan detwa Dòmoz lan. Iran li tire kèk misil oubyen tire frap sou peyi Lèzetazini, ebyen Etazini tou riposte imedyatman. Bon, nou poko konnen kòman bagay sa pral pase paske se yè l pase, yè ki se te 7 jiyè, jodi a se 8, yè ki se te 7 jiyè 2026 lan, sa vle di se yè Etazini fè frap sa sou sid peyi Iran. Nou poko konnen kòman sa pral pase, èske Iran li pral riposte jodi an, oubyen èske l ap riposte demen. Nou pa konnen, men akò sa k te genyen an, bagay sa a li deja gate. Wi, li deja gate, negosyasyon an l ap mal pase. Bon, ebyen Etazini tire misil yè ki se te 7 jiyè 2026 lan sou peyi Iran, ebyen li kraze anpil bagay pou Iran. Bon, se dife k ap leve nan peyi Iran, nou poko konnen ki sa k pral tonbe de plis, Eske Iran li menm li pral riposte sou peyi Lèzetazini ou byen nan Mwayen Oryan an? But, antouka, m pral kite w ansanm avèk Madam Gabou ki pral pote update de plis sou dosye sa a. Moun k ap tann, moun ki anba kat travay e pou 10 jiyè yo, eske moun sa yo ka kontinye al travay apati de 10 jiyè? An nou fon ti tande kisa Madam Gabou ap di de dosye sa a. Kisa ou menm ou ta dwe fè? Paske jij Ana Sereyès li deja sòti desizyon pal lan di ke se apati de 20 jiyè yap pran desizyon an. Deja bòne kout avèk madam e madam Gabou ki pral pote update lan pou ou ke Dye vou benis pase yon bòn fèt jounen wa va twouve m pita nan yon lòt enfòmasyon ki pap twò long ke jan ke ou tap tande l la tchaww tchaww bòn ekout.
Espere pa la gras de Dye nou tout ap kenbe paske kòm mwen di nou e toutotan ke nou gen tèt banm pwovèb la wi nou gen tèt nou espere mete chèn right nou gen kou chapo chapo ok anyway depi depi kisa depi tèt pa koupe ou espere met chapo ok that's good so e gen nou vle salye nou e pou nou di nou tout nan kominote a konbyen eske premyèman nou di Bondye mèsi deske gen anpil moun ki reyèlman deranje pa sa k ap pase aktyèlman e nan kominote imigran an e ki vle bay sipò yo a nou menm paske yo reyalize ke sa kap pase a reyèlman pa bon, li pa akseptab e ke li montre, li montre kòman peyi Etazini tonbe nan yon lòt nivo ki bo ke e tout bagay ki gen valè, pa egzanp lavi imèn, ou knprann la diyite imèn, bagay ki te gen, ki te, ke nou te gen reyèlman. prete anpil atansyon avèk yo ki bò ke yo ap pase bagay sa yo anba pye e akoz de sa anpil anpil moun nan kominote a e pa kominote sèlman isi men atravè le mond ap priye pou la kominote ayisyèn ap priye pou siryen yo e pou tout lòt kominote ki tonbe anba, m te kapab di, mechanste e diskriminasyon de administrasyon sa a, sa l ap fè a kominote an. Donk, nou vle fè w konnen ke nan konba ke nou ye a, ou pa sèl. Ou pa sèl paske gen anpil moun ki sou jenou non sèlman k ap priye, men osi k ap fè aksyon pou yo wè egzakteman Kòman èske yo ka pwoteje nou? Kòman èske yo ka ankouraje nou? Se sa k fè chak jou, lè mwen vini, lè m di nou, lè mwen di nou pa pèdi espwa, m pa vle pou nou panse ke se sèlman an pawòl ke nou di sa. Nou di sa avèk tout, nou te kapab di, deskripsyon mo a, paske nan peyi sa a, believe it or not, toujou gen yon espwa. Toujou gon pòt ki ka louvri e vin jwenn nou genyen Bondye nan kote pa nou ou pa janm konnen kote bagay yo ap rive. Premye nouvèl nou vle pote ba ou paske nou sonje semèn dènyè nou konnen ke lè w ale nan website uscis save website lan nou wè ke uscis mete dat 10 jiyè ki se vandredi demen an pou ke tout work permit ekspire, tout work permit fini pou ke tps fini. Sepandan, m toujou di w gon toujou gon sepandan, e daprè desizyon Lakou Siprèm nan, se pa se pa DHS, se pa uscis ki gen dwa bay dat pou mete fen an, se yo voye dosye an bay low the lower court, remember Judge Reyes ki te batay pou nou menm, ki te kanpe kèlkeswa sa administrasyon te di ki te kanpe djanm, ki t ap batay pou kominote ayisyèn, se pou voye dosye a bay jij Reyes dabò, e se jij Reyes k ap voye dènye detèminasyon an tèm de ki dat work permit yo ap fini. Daprè nouvèl nou resevwa jodi an, jij Reyes di ke L ap reponn administrasyon an le 20 jiyè. Sa vle di ke lefèt ke jij Reyes ki sipoze bay dènye mo a poko bay dènye mo a, daprè tout advocate yo, tout moun nan lwa yo, yo di nou konsa ke 10 jiyè ke uscis mete a nan website lan pa yon dat final, li se kòmsitadi yon placeholder. Se yon dat yo mete an atandan ke yo jwenn dat. Sa k fè m vin pote nouvèl sa ba nou se paske m konnen ke anpil nan men nan nou menm n ap fè sousi apre vandredi ke travay pral voye nou ale men dapre sa nou jwenn jodi an se ke n ap pale avèk anplwayè yo tou pou anplwayè yo konprann ke yo poko ka voye nou ale paske fò yo tann ke jij Reyès voye mo pa l la e jij Reyès fè yo konnen ke li pap reponn jiska 20 jiyè. Sa vle di ki sa? Nou tout ki gen work permit nou ke uscis mete dat 10 jiyè a, unless ke yo fè yon bagay grav sou jij Reyes, yo fòse men l pou ke li siyen vandredi, men si sa pa fèt, nou genyen jiska 20 jiyè Moment pou le moman 20 jiyè. E si jamè jij reyès di fòk li swiv nòmalman pwosedi de 32 jou lan, sa ta vle di nou genyen jiska 28 jiyè, 29 jiyè pou ke work permit yo kanpe. So sa m vle di pou le moman, nou menm k ap tande, nou menm k ap swiv ki gen tps, ki genyen work permit nou sou tps, li enpòtan pou n ap fè anplwayè yo konprann sa k ap pase a. Paske anpil anplwayè Yo pa gen ankenn ide de sa kap pase a. Yo just resevwa memo a epi yo egzekite l. So li enpòtan pou nou kapab nou menm ale bò kote moun ki responsab resouzimèn nan travay nou pou fè konnen ke men sa e papye a di, papye a di se 10 jiyè Sepandan, se lower court la ki pou fè desizyon an e lower court la di ke se le 20 jiyè lap fè desizyon an, sa vle di ou ka rete nan travay ou jiskaske nou tande sa lower court la di le 20 jiyè a. So, ankò yon fwa, chak ti grenn jou ke nou jwenn ki ban nou ekstansyon, se yon opòtinite li ye pou nou, pou yon lòt pòt ouvri, nou pa konn kijan pòt la ap ouvri, men lèw fè Bondye konfyans, ou konnen gen yon pòt kap ouvri, gen yon pòt kap louvri. Donk, ankò yon fwa, tout moun ki genyen Work Permit yo sèlman sou tps, pou le moman 10 jiyè a pa kanpe, se 20 jiyè ki kanpe. Men kòm mwen konnen n ap toujou vin kote w paske bagay yo tèlman ap vire rapid, n ap vin kote w si gen yon chanjman n ap fè w konnen. Men jiskaprezan kòm m ap pale avèk ou a, Jij Reyes reponn gouvènman an, li di yo se le 20 jiyè ke l ap bay desizyon pa l la. Ok sa vle di ke yo oblije paske website lan si wap gade nan uscis website lan li di ke se baze sou desizyon lower court lan ke dat termination nan ap rive fèt sa vle di ke yo mete yo gentan mete dat pa yo deyò yo menm paske yo konnen se otorite yo ye yo gen pouvwa yo gen otorite yo mete dat pa yo men suivan la lwa se dat jij Reyes lan ki ta sipoze mache e so far nou gen 20 jiyè e si jamè ke jij Reyes di se 32 jou nou kapab gen jiska 27 jiyè sa vle di ke nap gen tout mwad jiyè a nap ka kontinye travay jiskaske nou konnen egzakteman ki lòt mwayen ke nap fè poun kab siviv nap retounen di ou sa m te di ou avan yo, paske gen anpil dosye chak fwa nou oblije repete yo, paske lè ou menm ou tande l, ou pataje l ak lòt, gen yon lòt moun ki pa t tande l, nou oblije repete l pou ka konnen. Pa bliye, si se sèlman tps la ke w genyen kòm yon kouvèti pou w rete nan peyi an, se le moman pou w degaje w kou Mèt Jan Jak, pou w chache chita avèk yon avoka serye pou w gade ki lòt pa fwe ko genyen. Pa tann ke se apre. Paske tout gwo advocate yo di se pandan ke w genyen yon couverture la se pandan sa ou kapab chache yon lòt. So li enpòtan si se sèlman tps ou genyen pou pa rete kwaze pye w ap tann pou chache pou konnen egzakteman ki lòt pa fwe ko ki ka egziste pou ou menm. E ou ka sipri pou wè ke gen dotre opòtinite ke w genyen ke w pat konnen. Se lè w chita avèk yon avoka ke w ap konnen egzakteman ki lòt opòtinite ke w genyen pou w pa oblije tonbe nan tèt chaje. Fòk mwen di kominote a ke li enpòtan Ekstrèmeman enpòtan pou n pran prekosyon nan lari a. Paske, lontan, lè te konn gen gwo demonstrasyon de mesye yo nan lari avèk gwo zam, gwo sesi, tout moun te konn ap prete atansyon. Men kounyeya yo fè l de manyè silansyez. Sènnik pase yo pase, pandan ou ap monte machin ou epi tchap, Yo pran ploup epi lave w. Moun pa menm gentan wè. Si w ap gade lontan, tout lajounen ou wè gen yon videyo de yon arestasyon k ap fèt. Pou le moman nou, m gen enpresyon moun yo tèlman panse ke ice pa nan lari an, ke yo ap dòmi, yo ret kwayèt. Li enpòtan pou zye nou louvri. Paske yo gen diferan fason pou yo swiv nou. Pa bliye, yo gen tout enfòmasyon nou. Sa vle di ke kèlkeswa kote nou ye, si yo bezwen nou, yo konnen kijan pou yo jwenn nou. Avèk kesyon teknoloji ki tèlman avanse, gen nimewo plak machin ou. Piske ou gen yon machin, ou anrejistre machin nan, se sou non, gen yon plak ladan, yo konnen plak nonm machin nan. E yo gen sistèm de siveyans nan lari a ki bo kote machin nan pase yo gentan wè ke se ou menm. So li enpòtan pou nou fè anpil atansyon paske pandan ke nou pa wè gwo demonstrasyon nan lari a, y ap travay de manyè trè trè silansyez men y ap deplase moun. Yo menm genyen sistèm ki bo yo genyen sa k rele facial recognition sa vle di ke yo piske ou konnen yo te fè foto w so lè y ap pase yon kote yo mete paske nou gade si w gade trè byen lè yon kote Premye sa yo mete, yo mete antèn yo a. Yo mete antèn yo sou machin nan. Antèn yo, e pa pou granmesi ke yo mete l. Yo mete l se paske y ap siveye zòn nan pou yo konnen kiyès k ap vini, kiyès k ap ap vini. So, yo gen diferan mwayen pou yo kapab detekte nou. Se sa kè le pli de prekosyon ke nou pran lè n ap sòti pou nou fè konnen kiyès, ki kote nou ale, ki kote nou ye. Se yon fason pou si jamè ta gen yon bagay pou fanmi nou ka konnen. Ki mennen m a kisa? Avèk plan de preparasyon an. Mezanmi m pa konn kijan pou m di l ankò. Li enpòtan fanmiy mwen yo, li enpòtan zanmi m yo pou gen yon plan de preparasyon d'urgence just in case something happen. Paske malerezman jan sitiyasyon an ye la a, nou pa gen ankenn kontwòl de kilè y ap aji, kijan y ap aji, Ki moun yap target, ki moun yo pap target. Sa vle di ke si ou pa gen yon plan e ke ou kite se lè yon bagay rive w epi kounye a ou pral aji, li too late. Spesyalman pou timoun yo. Li enpòtan pou nou di w ankò ke w gen yon plan pou timoun yo. Si jamè yon bagay ap pase, kiyès ki ka responsab timoun yo? Kiyès kap ka chèche timoun yo lakay? Kiyès ki kapab pran swen timoun yo? Si w gen byen Ok ke se machin, ke se kay, ke se lajan an bank, kèlkeswa tip de byen ke w genyen, li enpòtan pou ke w gen yon dokiman ki siyen ki fè konnen oka ou yon bagay ta rive m, men ki moun ki responsab yo. Paske lè w fè plan an konsa, sa ede w pou ke w pa viktim de twa fwa. Mezanmi, tanpri ede m, ou menm k ap suiv, Pataje videyo sa pou mwen avèk lòt konfrè nou yo, paske nou bezwen tout moun konprann enpòtans pou sa. Gen yon seri de fòm, nou toujou mete yo sou social media paj nou yo. Gen yon seri de fòm ou ka ranpli, se yon sòt de affidavit support, oubyen ankò yo rele li e e Custodian Form, li gen yon lòt non ankò ke yo bay li e non pa non echape m. Gen yon seri de fòm legal ke w kapab itilize pou ranpli pou ke ou bay moun nan yon e e otorizasyon pou ke si yon bagay ka rive pou moun sa kapab pran chaj. So se sa ke m toujou di, madanm avèk mari Pran ti tan nou, fè yon ti chita, pale. Se pa le moman pou gen sekrè, pou mari gen sekrè pou madanm, pou madanm gen sekrè pou mari, oubyen pou nou gen sekrè pou timoun yo. Li enpòtan ke nou tout nan menm paj, ok. Lè w ap sòti, fè konnen kote w ale. Pa annik sòti epi lè w fin pèsonn pa konn kote w ale. Se just in case si yon bagay pase pou ke you ou kapab rive jwenn li. Pa bliye tou, videyo sa ke nou fè a, pou ke nou kapab jwenn sponsor yo, Pou kesyon S. 48 14 la, nou tout k ap tande, nan kèlkeswa eta ke nou ye, nou kapab ede pou ke nou ale rankontre avèk senatè yo, paske tout senatè yo aktyèlman la m kwè yo an resès. Sa vle di ke yo lakay yo. Pandan yo lakay yo, se le moman pou ou menm òganize legliz yo, òganize gwoup yo pou ke nou kapab al fè yon vizit epi pou nou mande pou yo sipòte Bill S. 48 14 sa ki kapab ede nou pou ke nou kapab jwenn yon mwayen pou nou pwoteje kominote nou an. Nou ap planifye plizyè gwo demonstrasyon. nan DC, nan Boston, nan Florida, nan New York. Rete branche paske diferan gwoup ki sur le terrain yo ap voye detay pou nou pou fè konnen kiyès, ki lè e ki jan. Paske kòm ou konnen lan politik si w rete quiet ou pa di anyen y ap fè sa yo vle avè w, jan yo vle avè w. Se lè w lan lari w ap demontre egzakteman mekontantman w se lè sa yo kapab tande vwa w. So li enpòtan pou nou fè vwa nou Tande, pou yo pou nou fè yo tande vwa nou, li enpòtan pou nou fè konnen ke nou pa dakò avèk sa kap pase a espesyalman nan kominote ayisyèn nan ki deja ap pase so much e ke nou ape yap mete abse sou klou pou yo ban nou plis tèt chaje ankò. Donk ankò yn fwa e fè konnen ke work permit lan nap mete papye a tou link lan pou nou nan website lan fè konnen a anplwayè w yo ke ou ka ret travay pou le moman jiska 20 jiyè, jiskaske jij Reyes di nou egzakteman ki dat ke ke bagay nou ap fini. Men pa kite tps la fini san ke w pa al chita avèk yon moun pou ke ou fè sa ou gen pou fè. E pa bliye, si w gen work authorization under a different provision, sa vle di ke ou gen work authorization sou azil, ou gen work, Authorization sou Green Card ou gen Work Authorization sou diferan viza ki genyen yo. Paske pa bliye gen viza si ou te yon viktim de domestic violence ke ou ka aplike pou li. Si w gen, si w te yon viktim de sa ki rele human trafficking ou ka aplike pou yo. Gen yon seri de pwovizyon ki egziste men fò w al chita avèk yon bon jan avoka ki konn dosye sa yo trè byen ki kapab ede ou. Donk lè w gen work permit lan under pwovizyon sa yo, li enpòtan pou w konprann ke pou fè anplwayè a konnen li pa ka voye w ale sou baz tps lan paske w kouvri anba yon lòt bagay. Trè enpòtan pou nou fè yo konn sa. E pa bliye moun ki gen lisans yo Anpil danje, danje, danje, danje mòtèl pou lisans, spesyalman nan eta ki bò ke yo mande pou ke ou genyen yon stati pou renouvle lisans ou. So si tps la fini e ke ou gen lisans nan yon state ki pa ba w aksè, pa egzanp nan leta de Massachusetts kote nou ye, ou pa bezwen gen yon legal stati pou w kapab aplike pou lisans. Men gen yon pakèt bann eta fòk ou gen legal status lan pou w kapab aplike pou lisans. So li enpòtan pou nou pa fè erè, pou n al kondwi machin nan lari an san lisans oubyen avèk lisans ki ekspire oubyen pou kondwi machin san asirans oubyen pou ap nan sitiyasyon ki difisil ou anba enfliyans de nenpòt ki pwodui pou ale kondwi. Tout bagay sa yo se ou dirèk dirèk w ap bay alapolis a ou menm e osito ke yo pran w ou konnen pa gen de twa kote se lage w lan detention center jiskaske yo depòte w. Dènye bagay nou vle di w, se ke li enpòtan pou n konprann, aktyèlman, si yo ba w randevou pou w al prezante w devan jij, ou pa ka rate randevou a. Ankò yon fwa n ap di w, ou pa ka rate randevou an e pa ale pou kont ou. Ou pa ka rate randevou an e pa ale pou kont ou. Paske aktyèlman nou lan tè glise, nou lan tè ki difisil, nou lan tè ki reyèlman ap bay pwoblèm, so li enpòtan paske depi ou rate randevou an, e kòm sa di ou, y ap mete, y ap pran desizyon pou ou. E trè souvan ou pa menm konnen ki desizyon ke yo pran pou ou, epi se aprè w ap konnen ke ou te deja gen lèt depòtasyon ou pa menm konnen. So sa mennen m a pou m di nou kisa? Li enpòtan pou tout tan n ap suiv, ale nan uscis website nou an, ale nan account nou, gade si yo pa voye randevou pou nou, gade si yo pa mete desizyon pou nou. Paske trè souvan, youn nan ka ke nou jwenn anpil moun, yo gen lèt depòtasyon, yo gen randevou, yo chanje kay, yo pa update adrès yo, epi yo pa menm konnen ke si yo sou depòtasyon, se lè yo pran yo, se lè sa y ap konnen ke yo sou depòtasyon. Li enpòtan pou n ap tcheke Account nou an nan uscis website souvan pou nou wè si wi ou non nou gen randevou e si ou gen randevou degaje w tankou mèt Jean Jacques pou jwenn yon avoka ki pou al avè w paske kounye a depi ou pa al nan randevou an yo pran desizyon dèyè do e trè souvan desizyon yo pran dèyè do w la se desizyon sa ki rele in absentia sa vle di ke yo pran desizyon an absans ou e ki desizyon ye se mete w sou depòtasyon so ankò yn fwa N ap viv nan moman difisil, nou pa p afole, men fò nou pran prekosyon, paske lè ou pa pran prekosyon, w ap sijè a anpil dezapwentman, w ap sijè a anpil bagay ke w te ka evite, alò ke paske ou pa t fè devwa w. So, an nou kontinye fè travay nou, an nou kontinye pataje live yo, fè moun yo konnen enfòmasyon sa yo epi an nou pran prekosyon paske ko di moun yo moman an pa fasil se vre men moman an pa dezespere nou pap janm pèdi espwa nou pap janm dekouraje nap kontinye batay jiskaske nou gen viktwa la kenbe la pa lage a trè byento Doktè Gabo.